Bonjou, bonswa tout moun. Bilan Info pase wè ou pou prezante ou bilan ekonomik peyi Dayiti. Mezanmi, se tèt fè mal. Chak ane FMI soti yon chif li pa pote fri. Lè Bank Mondyal lage chif yo li pa pote fri. Sa vle di, se pale nou pale plis nan radyo, se manifestasyon nou fè plis, se brile nou brile afè moun plis, men an tèm de pwogrè, pwogrè a pa repete. Nou pa regle anyen ki twò serye dekwa. An tèm ekonomi, sa nou rele PIB yo mezire kwasans ekonomik yon peyi a, ki se pwodi enteryè brit ki detèmine kantite pwodi, kantite sèvis, kantite byen leta oubyen peyi a mete an sèvis nan yon ane. Envestisman li menm nou pa ka pale de li pase pa gen sa an Ayiti. Sa a jou apre jou li fini pa gen menm. Faktori a a, ou pa ka pale de faktori paske si w ap fon analiz nan zafè faktori a se 5, sa vle di lè m pale de faktori m ap pale de endistri, se 5 pousan sèlman nan zafè popilasyon aktif pa sektè a, endistri a nou pa ladan. Agrikòl la, nou sèlman 38 pousan. E non peyi a son peyi esansyèlman agrikòl, kidonk nou lage agrikilti a. E se sechrès la menm ki mete moun nan sitiyasyon sa a, e se nòt sa a menm Bank Mondyal soti pou fè konnen nivo sechrèch la ba l anpil. Pil pwoblèm, tè sèch, pa gen lapli, pa gen ponp, pa gen anyen, bon malgre nou tande prezidan nou toujou ap pale di agrikilti sou pye, bon sechrès la li menm, li kontinye ap fè chemen l a yon gran volim, e bank mondyal plenyen de sa anpil. Nan ki sektè tout peyi a chita? Nan yon sektè ki pap regle anyen se la a tout bagay chita. Afè sèvis. Se 56 pwen 9 pou san popilasyon ki ank sèvis nan sektè sa a. Ki sa l ye? Pa gen anyen de serye. Lekòl, lopital, bon nou pa gen lekòl kounye a. Se goumen n ap goumen pou n fè lekòl. O wi se nan sèvis, sektè sèvis la a, se la tout bagay chita. Nou pa gen lekòl, nou pa gen lopital, nou pa gen anyen. Nou senpleman n ale lekòl, se bon nou gen manifestasyon sa a, nou gen l an gran plan. Egzakteman, PIB peyi Dayiti an 2010, tande byen kisa l te evalye, mezanmi, humm, tèt fè mal, li te evalye a 6 milya 623 milyon dola pou tout peyi a, pou tout pwodui nou an 2010.

Pou tout peyi a wi. An 2014, li pase a 8 milya 775 milyon. Kòm an 2015 se ton peyi kraze, kesyon eleksyon, entèl bon nan premye tou, entèl bon nan dezyèm tou, entèl pa pwale nan premye tou, entèl pa pwale nan eleksyon, bon finalman se te gagòt sèlman k te genyen, nou pran kou. Kou sa a, nou te pran l fò. Nou te vin desann.

Lè mesye a moute a, hey! Manti, karavan, tout bagay met ansanm, epi ekonomi an di mwen m kite nou la. An 2016 la nou desann. Nou pase a 7 milya 971 milyon. Wap mande, se kisa pèp la manje pou tout moun sa pou se ti kras kòb sa? Ki kob PIB l pou yon ane? Pwoblèm. An 2017, te gon men leve k te fèt, nou moute a 8 milya 41 milyon dola PIB pou tout 12 milyon moun nan ak degi dèyè do l. An 2018, gon bèl men leve ki fèt. Nou pase a 9 milya 659 milyon kòm pi gwo PIB Ayiti pa janm konnen. E malgre sa, 2018 la son ane ki te gen anpil grangou, anpil mizè, m pa konn si ou sonje zanmi m. E se sou menm chanèl sa pandan m ap esplike w la, m pral ba w peyi ki gen Pi piti PIB. La li m pa konn kòman èske èske moun yo viv, èske gwoup moun y ap la èske yo vivan. M pa konn bagay sa paske sa m pa ka konprann li menm. E m pral ba w peyi tou ki gen pi gwo PIB a. Tande byen. An 2018 la m di w Ayiti pase a 9 milya 659 milyon an, bagay yo pa t bon ditou. E lè sa anpil moun ap pran wout Chili, pran wout Brezil ap leve kou wi pandan PIB a monte a. An 2019. A, Pwoblèm nou chite. Nou desann trè ba an 2019. An 2020, nou chite pi rèd. E an 2021, Bank Mondyal gentan wè n ap chite pi rèd paske se pale n ap pale, pwopagann n ap fè, nou pa regle anyen. Hum! E sonje an 2021, se yon ane manifestasyon sèlman l pral ye. Paske wè pa wè, pèp la di yap voye Jovenel ale. Humm, pwoblèm pap fini. Sa vle di ranje w, mizè w pral ogmante. Ou ka imajine w, an 2019, pou pib yon grenn Ayisyen, ki donk pwodi enteryè brit yon grenn Ayisyen, li evalye a 756 dola. Bagay yon moun leve lal fè makèt pou 15 jou li pa ase. Oh lord. Nan peyi ki pi ba yo, tankou Turks and Caicos Island, ti kòb sa a, yo fè makèt avèl 2 fwa nan yon mwa. E pou tande se li yon grenn ayisyen ap gen pou tout yon ane nan men l. Kidonk, nou egziste men nou pap viv. Peyi ki gen pi ba PIB nan mond lan, se Soudan di Sid. Yon peyi afrik oryantal konsa si m pa twonpe wi yon peyi afrik oryantal peyi sa li menm komsi tankou pa gen moun kap viv la danl tèlman mizè a li menm ooh manman peyi sa gon ekstrèm mizè la danl depi ou rive la danl wap kouri paske sa w pral wè yo ou pral mande eske sa w wè a se sa li gen yon pib ki se 236 dola an 2019 e se pa tout moun ki te gen aksè mwayen kòb sa an 2019 men kòm se kantite a yo divize l pa abitan li vin ba l 236 dola pa abitan men peyi ki gen pi gwo PIB an 2019 2020 an se peyi Ligzènbou manman la se kote moun ap viv Pase li gen yon PIB ki evalye a pli de 112 mil dola pa abitan. Manman! 112 mil dola pa abitan. Ou ka konprann sa sa vle di? Nan peyi pa nou, nou pa mil dola pa abitan. Epi nan peyi Likzennbou an Ewòp. Yon sèl grenn moun gen aksè pou l itilize 112 mil dola nan peyi Beli. Waww my God! Sa vle di gen vi. Se ki sa k kraze ekonomi ayisyèn nan? Li pa lòt bagay. Ayiti se yon peyi esansyèlman. Agrikòl, pa gen dout nan sa, se sa menm li te ye e se sa l toujou ye, paske nou pa pwodi anyen ankò. Il etait une fois yo te rele l la Perle des Antilles, vè lane 1950, pase touris te konn debake. Nou te akonpanye sektè touris la avèk sektè agrikòl la, se yon fason pou rann ekonomi nou pi stab. Epi tou, enflasyon dola a, poko te gen bagay sa a ditou. Men! Nan moman sa a, se esansyèlman agrikòl. Pandan l esansyèlman agrikòl la, Bank Mondyal ap rele anmwey, solèy kanpe sa a pa kite peyizan yo rale souf. E ou menm ki Ayisyen, menm si w pa la ou tande nouvèl la e ou wè plenyen abitan yo nan radyo paske yo pa gen dlo. Men se chak jou ou tande nou gon prezidan k ap bay dlo. Mesye dlo a, mesye solèy la, mesye tè a. Men sechrès la li menm li. kontinye ap fè wout li nan zafè agrikilti a e l ap pini peyizan yo ane apre ane. Ou ka imajine w, moun nan fin plante yon rekòt diri, fè tout efò pou l chape l, epi dlo fè l pa chape l? Lòd! M panse ke menm si w pa agrikiltè, w ap konprann sa w di, w ap konprann sa m di a wi, paske m se pitit plantè e m konn agrikilti a trè byen. Ou fin plante yon bannann la, wè pa wè solèy la bese l, e finalman ou fè kòve, paske pwodiksyon an pa reyisi. Zanmi m, nan zafè ekonomi, nou pa anyen. E si m ta di w m ap fè yon videyo pou m konpare w avèk Sendomeng, w ap wè Ayiti, ekonomi l repoze kay Etazini e Sendomeng. Men, pi gwo mal la, se Lèzetazini k fè nou li, paske nan eleksyon se li k toujou bay nou chèf. Eleksyon apre eleksyon se li k toujou bay nou prezidan, men l pa janm bay nou yon kout men. Bonjou, bonswa, bilan enfo tivite lakay ou. M swete ou abone chanèl la, ou like videyo a, ou ka pataje l ak yon zanmi ou tou. Nou pa gen PIB an Ayiti. An 2019, An 2019, 756 dola pou yon grenn moun. An 2020, li pi ba. An 2021, l ap pi ba toujou. Manman! Hum! Bank Mondyal ki di sa. E nou wè pa gen viv vre. Yo di w dola bese. Ou ka achte ou menm.